Bonjou, bonswa tout moun, byenveni ankò yon fwa sou Tonel Joseph Haïti Pa bli ankò yon fwa, se abone avèk chanèl la, men chou ke ou pwede vini klòch la avèk sa yon notifikasyon a chak yon videyo Jodi a, nou pral pale ou de Illuminati Jodi a, si ou pa konnen ki sa ki Illuminati, gen anpil sekrè ki kache nan liberati ou pa janm konnen nap pran yon ti poz nap tounen nan kelke segond ok kisa ki iliminati tout moun konnen iliminati se yon sekrè se yon sek se yon se yon sosyete sekrè li pa li pa popilè tankou legliz wap wè jan wè yon moun kap ale legliz ou fè sa ou vle iliminati se te te envante se lan ane 1776 rive se 1785 li te envante pa adams se te nan peyi almay wap wè Apre ane sa pase yo te kouri dè Eliminati wap wè bagay sa te vreman kache nan mond lan li pa vin popilè ankò. Wap wè nan ane epòk antre ane ane 80 80 80 yo wap wè Eliminati li menm li vin tounen ankò. Kisa ki vin tounen ankò wap wè wap wè anpil nan atis anpil nan atis gouveneman spesyalman si wap gade Si wap gade gouvèneman ameriken an, wap wè, si wap gade nan dola sin yo a, wap wè egzateman iliminati ladan egzateman. La pa gen, la pa gen manti ladan, wap wè anpil dè sta ameriken e amerikèn, yo vrèman popilè se akoz de iliminati. Pa bliye ke pou antre nan iliminati, li pa osi fasil menm jan li te ye oparavan, oparavan jan li te ye avan. Pou antre Illuminati, fòk ou fòk ou kontakte de ma de de masonlòj avèk de moun ki antre ki ladan deja pou antre ladan. Men si w ale sou Google tou, w ap wè sou Google yo mete yon enfòmasyon, sou make kòman ke w sou make w ap wè an anglè, an kreyòl w ap di kòman kòman kòman Illuminati, w ap tradui li an anglè pou w jwenn li, w ap wè egzakteman yo ba ou de enfòmasyon kòman ou kapab antre lan Illuminati. Pa bliye ke Illuminati, kisa li? Illuminati se bèt 666 li a. Fè atansyon avèk anpil nou menm ki gen anbisyon pou gen lajan, men mwen menm mwen pa di w pa ale, men si w vle ale ou kab ale pou tèt pa w. Illuminati se yon bèt 666 li pa vle ke blan te di konsa ke lè w rive nan yon fen nan fen mond nan wap wè ke anpil moun pa gen anbisyon pou yo gen lajan se akoz de sa tou pa vle ke pou w gen kòb pou w asepte illuminati sa wap wè ke se so se so 666 la li ye men ou pako wè li. Nou pako wè li klè sou moun yo men pa bliye ke se sa li ye men wap wè gen anpil de siy tankou de star de star tankou Beyoncé, Jay-Z wap wè anpil star anpil footballè wap wè ke yo menm yo itilize illuminati pou yo kapab reyisi nan sa yap fè a illuminati li menm se yon sosyete ankò yon fwa li pa rele moun li pa rele moun li pa rele moun siw ale li ap resevwa li ap resevwa ou pou ale fòk ou gen anpil Li gen anpil prensip ladan, fòk ou menm fòk menm fòk ou menm ou kapab asèpte prensip sa yo. Wap wè ki wap wè anpil dèf sa yo ki popilè wap wè wap wè chak lè yap jwe, chak lè yap fè yon bagay wap wè yo fè de sin iliminati. Wap wè anpil jwè foutbòl ki gen sin nan sou yo. Pa egzanp nap wè Wi Donald Guerrier ki se yon ki se yon jwè ayisyen wap wè li menm li gen li gen li gen li gen triyang lan egzateman sou li. Sa vle di ki ou kapab wè ke Moun sa yo menm yo itilize illuminati pa byen ankò yn fwa pa ankò yn fwa illuminati pa rele w si w vini li ap resevwa w illuminati li menm li pa yon moun ki ki ki ko aseptab menm jan w ap wè tankou legliz la aktyèlman oni pa dakò pou illuminati e pou illuminati vin popilè ankò men mwen panse ke li ap popilè men men kisa yo fè w ap wè ke yo itilize de sta tankou Beyoncé ankò yn fwa mwen di sa ankò mèt gem w ap wè yo itilize de wasta facebook facebook instagram w ap wè anpil. Anpil moun nan mond lan itilize bagay sa yo. E sa fè wè ke Donati li menm, li chwazi itilize 2 app sa yo. Avèk app sa yo menm, w ap wè ke si yo fin fè yon vot, si y al fè yon vot, y ap di konsa, si yo di konsa pa egzanp, pou moun pa itilize bagay sa yo, w ap vini fini menm w ap wè se 10 pousan moun sèlman ki vote ki pa dakò aprè tout lòt moun yo ap dakò si a koz de sa li menase li pase pa yon lòt fason sa vle di ke sa vle di ke nou menm nou menm lòm nou menm lòm arive yon lè ke si yo di konsa yo va elimine illuminati wap wè ke wap wè anpil moun pap dakò sa fè wè ke jiska prezan anpil anpil anpil moun gen pwoblèm yo pa janm vle dakò pou yon jou pou pèp la ta manke di aprè bagay sa. Ankò yn fwa si ou t renmen video sa map mande w se abone like pou plis video e nap vini plis avèk plis enfòmasyon pou ou sou illuminati se se premye pati an pa bliye ankò yn fwa se abone se tchaw tchaw.